Store li toujou la It's ok store ki se store sa a justement ki vann mayo ok e mayo football ou bezwen bèl grenn mayo football ou ebyen pa gen 2 pa gen 3 kote pou ke w kapab kòmande mayo pou kapab jwenn mayo se nan It's ok store kontakte yo kounya pa whatsapp swa w ba yo mesaj tèks oubyen w kapab rele yo nan 41 81 45 31 41 81 45 31 rele yo kounya epi di ke ou bezwen mayo epi toujou mete modpas la ekri score 38 pou ke yo kapab se lakay ou egzakteman pot mayo a ok donk se lakay ou egzakteman ke wap pot mayo an depi ou ekri ou di se score 38 ebyen fè sa kounya pou kapab gen bèl mayo foutbòl ou sou ou pou kapab kale chèlbè w. Jeneralman lè mèkredi nan emisyon Score 38 nou toujou resevwa des envite ok des envite ki ki nan milye spò lan banm dil konsa jounen jodi an mwen gen mesye Mondyèl Bochan ki se responsab kominikasyon AFA misye pwal fon ti pale avèk nou sou m te kapab di asosyasyon sa ki li menm responsab moun ki andikape. Bonsoir Mesye Mondyèl Bochan, kòman nèg ye? Bonsoir Olivier, se yon plezi pou mwen avèk ou aprè midi a lan Score 38 pou nou pale de foutbòl, patikilyèman de foutbòl anpute. E map pwofite pou m salye tout moun kap tande nou la, kap gade nou la. E nou pral pale foutbòl, e nou pral pale foutbòl anpute. E m salye tout staff dirijan, staff teknik. e tout sipòtè nasyonal kou entènasyonal de seleksyon nasyonal football anpute. Vwala e
seleksyon sa li gen poul jwe e elimatwa koup du mond dabò ki ap fèt nan mwa doktòb kap vin la. Kòman sa li menm li ye?

Nan katriyèm patisipasyon n nan Mondyal pou ane 2022 a, nou dwe pase pa baraj, pa faz eliminatwa. Piske byen avan, pa t gen ase de ekip pou foutbòl anpite, pa t gen ase de peyi ki t ap jwe foutbòl anpite. Seleksyon nou, Ayiti pa t bezwen patisipe lan eliminatwa. Mentnan, pou sèt fwa si, gen plis peyi ki vin antre lan jwèt sa a, ki se foutbòl anpite, o nonb de 53 peyi. Donk Ayiti oblije

pou ale nan faz final yo mondyal la kap jwe nan peyi Turki du premye o 9 oktòb 2022 sa. Donk pou sela ekip la metel an preparasyon depi anviwon pli de 2 mwa e nap prepare'n darachpye, nap goumen avèk lè mwayen du bò pou'n wè si'n kapab al rache e pa si'n kapab non. Nou pral rache biyè kalifikatif la piske n ap premye. Paske n ap raple ke nou patisipe deja. Wi, nou patisipe 3 fwa deja lan mondyal foutbòl anpute, 2010, 2014 e resamman 2018. E 2018 la, kote Ayiti pa t chanpyon men nou te genyen meyè jwè mondyal sa, meyè bitè eksetera. Misye rele Redondo El Principe. Jisteman, jisteman, Redondo.

Spò nou yo, anfèt, disiplin spòtif nou yo an Ayiti, toujou genyen, m te kapab di, difikilte de mwayen. Èske w la? Kòman sa li menm li ye pou seleksyon sa a? Ou di ke nou antrene chak wikenn. Mentnan, kòman antrènman li menm li ye? M ap pale la de aspè finansye an.

Se staff Wafa e ki konekte kap prepare mesye yo. Sa ki aletranje, sa ki an Ayiti, se nou menm avèk lè mèg bwayen nap prepare Sak mesye pase yo nou nou poko nou jwenn. pa nou pa solisite e. Non e finalman e Olivier ou konnen kòman peyi sa ye se se se petèt lè lè majorite Ayisyen se Sentoma yo ye se lè yo wè yo Yo kwè kwè nan. petèt ke lè n lè nou panse ke lè n soti o Meksik lè sa nou va ka petèt rache biyè kalifikatif la petèt na va jwenn plis Ayisyen men fòk mwen di ke

Yo yo manifeste volonte yo pou yo akonpanye ekip la, men se ki ne pa ankò fè, men yo manifeste volonte yo pou yo akonpanye ekip la ale lan eliminatwa la. Donk tou ne pa ankò konkrè, men yo ban nou mo yo. E osi m ap salye le nouvo DG, Direktè Jeneral, le nouvo Sekretè Deta, padon, Moun Andikape yo, ki se Mesye Genard Joseph, ki li menm parle osi avèk notre directrice, direktris AFA a, ki se madam Marie Sophonie Louis, ki se an menm tan coach seleksyon feminin andikape Ke m ap salye paske se se kè m yon konsè Ok. e alò m ta pral mande w jisteman AFA ki se asosyasyon sa a e èske li li li li rekoni pa pa pa m pa konnen ede m nan li rekoni pa MJSAC oubyen li rekoni pa COI Komite Olenpik Ayisyen e oubyen Komite Olenpik Entènasyonal, èske, èske, èske nou.
E AFA, e li rekonèt pa la Federasyon Ayisyèn de Foutbòl, li rekonèt pa komi, pa e Komite Paralenpik, li rekonèt pa tout enstitisyon anndan peyi a. Donk e, bon, vwala.
Mètnan, mètnan la, poukisa kounye a la, e yo, se, se, se, se staf AFA ke yo ki t ap jere sa, alòske, se, ou wè poukisa m poze w kesyon sa, alòske se yo menm ki te sipoze pran sa an chaj. Bon, pou yon rezon ou pou lòt, piske peyi sa a se pa yon peyi kote yo valorize sa k bon, donk m p ap rantre nan toulède detay, men n ap fè sa pou nou fè pou nou menm tou nou fè mesye dam sa yo mache sou nou e parapò a travay ke n ap fè pou yo wè nou, pou yo fè ban nou tout sa ki posib parapò a rezilta ke n ap bay sou teren. Byen, mètnan konbyen moun ki nan delegasyon w la a ki ap prepare, alò, anfèt pou m di atlèt byenantandi,

Ou di m fevriye e non mas. Mas e alo faz la ap komanse di 16 o 22 mas. Ok trè byen. Donk sa vle di se pa le 16 n ap deplase non. Se. N ap deplase avan sa. Fò n ta sipoze deplase avan sa.
Enben e m panse ke mwen mwen vrèman espere ke Ke Nava al reprezante peyi a ase byen. Paske jan w di l la nou fè l deja. Nou patisipe nan plizyè koup dimond. Donk nou pral patisipe, anfen nou nan faz pou n al patisipe nan yon lòt la. Nou espere ke Nava fè yon bon figi epi drapo peyi a, ban m di l konsa, a leve wo.

e lan kè chak grenn ayisyen paske n konnen lan moman an sitiyasyon sosyo kriz sosyo politik ekonomik peyi a li fè anpil moun fristre li fè moun anpil moun m ta kapab di e pa ka fonksyone byen pa ka fonksyone byen etan e mesye yo yo menm ki vle valorize tèt yo men yo vle tou valorize tout moun ki petèt gon andikap pou sòti andikap pou yo fonksyone kòm a la nòmal donk seleksyon an e. Dan tout san entegralite, jwè, kotch, dirijan, nou tout ap motive enben pou n ale o Meksik, kòm je le dizè tanto, prandr la premyè plas e poukwa pa ale o Meksik pote koup la. E nou vle ke se seleksyon nasyonal andikape a ki pou premyè ekip de foutbòl ki pote yon koup di mond ann Ayiti. Ok, ok, trè byen, trè byen. Alò, e m pral poze w dènye kesyon e pou n kapab fini. E kòman se fèt-il ke pa gen yon chanpyona e nasyonal danpite an Ayiti? Bon, se petèt de difikilte rankontre ki fè ke, men nou an preparasyon pou sa. Se petèt la a nou te pral lanse l, nètès pa pwoblèm peyi a, chanpyona a te pral lanse. Paske AFA gen yon pakèt klèb ki anba kouvèti li, ki sou kouvèti li, pa egzanp Okap, Pòdepè, Senmak, Okay, elatriye. Seleksyon sa a ki la a, li gen de jwè ki sot nan klèb Okap, gen jwè ki sot nan klèb Senmak, li gen jwè ki soti Nan klèb Pòdepè, li gen jwè ki soti lan klèb Okay e enpè patou a travè le departeman de Lwès. Donk trè byen. E pase youn nan youn nan rezon k fè m poze w kesyon sa se paske e le mye ke posib ke n gen yon chanpyona nasyonal danpite, l ap pèmèt ke genyen e sa ke m ta kapab di konpetitivite kote jwè yo e ki ap pral pèmèt ke nou gen yon seleksyon nasyonal konpetitif. Donk avèk yon pwosesis konsa, m panse ke jan w di l la, m ta byen renmen genyen yon. Vu difikilte ki te genyen pou nou pèmèt soti Pòtoprens pou ale Okap pou ekip yo vin jwe a ekip, se sa k fè AFA nou chèche, m ta di w, pote soutyen nou, sipò nou bay klèb yo. pou fè klèb yo ap fonksyone, ap travay nan diferan zòn ke yo ye, e pou pèmèt kapab, ki pèmèt nou jodi a, nou rapatriye jwè ki soti Okap, jwè ki soti Pòdepè, jwè ki soti Senmak, kòm m te di l deja, jwè ki soti Okay pou nou fòme seleksyon sa a ki prale, poukwa pa, o Meksik e pote viktwa la pou nou. Byen, yon dènye mo? Yon dènye mo, Seleksyon nasyonal anpite a se de andikap moun ki gen de andikap ki ap viv ak defisyans fizik yo vle fè yon bagay pou peyi yo yo vle fè yon bagay non sèlman pou tèt yo men pou peyi yo se la m ap mande a tout moun k ap viv anndan peyi a tout sektè konfondi san distenksyon okenn

M ta di prepare men m espere ke leta a la pèmèt ti mesye yo y ale o Meksik akonpanye yo paske gen anpil bagay pou yo fè lan biyè davyon lan ekipman pou yo pati eksetera gen on pakèt posiblite poukwa pa nèg yo mesye yo ta ka gen ti mwayen de pòch tou paske yo gen fanmi anpil ladan yo gen fanmi donk pou n ale lè m di sektè katolik sektè pwotestan advantis vodouizan Tout moun tout tout moun nèt piske viktwa mesye yo se pèmèt drapo peyi a flote. Drapo peyi a se pa drapo ti mesye se drapo chak moun, chak ayisyen ki santi li konsène pa m ta kapab di sitiyasyon peyi a la. Donk m panse ke laviktwa seleksyon nasyonal anpite a se pral viktwa chak grenn moun, se pral lajwa tou nan kè chak grenn moun. Bien sûr e mèsi anpil e mesye Mondyèl Beauchamp alò sou dènye sa ke w di an e m trè kontan ke w di l m panse ke e otorite nou yo ki di ke bon yo yo y ap dirije bon m di l konsa donk li ta kapab enteresan ke nou Envesti nan spò, paske gen plizyè egzanp devan n ke n kapab pran. Nou kapab pran Brezil, nou kapab pran Ajantin, nou kapab pran tandòtre peyi. Peyi sa yo ki devlope, ki gen, ki gwo peyi y ap pale de yo kounya la a, se paske yo te pran foutbòl lan trè o serye. Donk, kapab gen lòt bagay wi, men foutbòl lan se youn nan bagay ki te priyorite pou yo. Donk, mesye yo pwal nan eliminatwa la a, E ou pa kite nimewo ou, ou kapab kite nimewo ou, petèt pou yo kapab rantre an kontak ansanm avèk ou, oubyen rantre an kontak avèk staff lan, pou yo kapab ankouraje ti mesye sa yo al reprezante peyi an, paske se de moun, jan ke yo di l lan, ki, ki manke yon pye, banm di l konsa nou kapab byen konprann, eksetera. Donk, vo mye ke mesye yo pran mesye sa yo trè trè o serye pou ke yo kab al reprezante peyi a, Dinema. Donk kite nimewo w epi pou n fini. A tout moun k ap tande m la Olivye, m ap lese twa nimewo. Dabò nimewo prezidan AFA a ki se Francillon Chéry lan 38, ou kapab rele l lan 38 30 94 84. Prezidan Francillon Chéry, rele li lan 38 30 94 84. Marie Sophonie Louis ki se non sèlman direktris AFA men ki se kotch